Kriye sou li konsa an pa anlè sa manzè fè a epi dekòs dil pa konn sak pranl menm kote al dim chwazi w dekòs toutoune wi. Aww
Djoulie sim diw moun ou pa ta panse ou te nan krèy sa wap sezi Djoulie tonè boulem Djoulie. Wa sezi tande madan mechanste a te nan krey la te nan krey la. Bebe pa woy m renmen ti pitit sa pa pa pa fouye. Non e bon bè wi mwen m gen fwa mase yon kout bagay woy. Banm di w bebe banm di w cheri doudou. Woo pa di sa bebe li gen anpil pwoblèm pa di sa. Doudou yo di m pa lage video m pap lage video èske w konprann. E pa m di lage video menm lè gen video menm pap lage video.
Men Miami boy pa ka bay moun presyon Miami boy panse jan l ka bay moun presyon an tout moun ka melanje l tou èske w konprann Enben ok m kanpe bebe m kanpe bebe depi w di kanpe m kanpe Ok bon m ap pale de bagay krèy sendomeng menm sendomeng krèy yo te konn ap fèt lè dekòz ap fè krèy yo e nan fason sa manzè pran dede e ti zanmi mennen ti zanmi fè ti krèy fè ti afè yo fè ti sesi e nan fason sa yo pran dede sa vle di m pa sezi kounya si yo retire manmi sky nan fim nan pou yo mennen lòt fanm. Èske ou konprann sa m di yo? Annik retire manmi Sky, yo met yo pran lòt fanm yo fè l. Ou konprann sa m di yo? Men Brunie a pa dakò mesye a vin jwe viktim li, l ap vin di l ap met manmi Sky nan prizon. Nan ki prizon? Nan ki prizon ou pral mete l? Ou kwè mesye a koupe sa sèk nan djòl li? Manmi Sky pa zanmi m. Jan m di nou an. Eyi, misye son nèg ki renmen ti krèy li depi Sendomeng li renmen ti krèy li. Èske ou konprann? Menm lè Achanèl pa la ankò, chaje moun nan krèy la. Èske ou konprann? Krèy la si toujou ap fèt. Gen moun mwen konnen ki ladann m pap site non yo kòmsi ki pa gen bagay, gen lòt moun mwen konnen ki fèl avèk lòt moun, yo plizyè fèl. Men depi misye ap banm presyon, misye konnen m gen bon enfòmasyon nan menm, m pa blogè, m pa konn vin lage, m pa konn vin pale bay moun, pa lage video, men map bal tout bagay. Paskel gen ti monnen nan menn, ti monnen tax moun yo, ti monnen malerèz yo, ok si malerèz yo te gen nanm. Ti kòb vwayaj yo yo te sipoze denonse w. Oh oh! Gran nèg konn ap ap abousade malerèz ap pran ti kòb yo nan men yo fè abousade moun e konsa moun gran nèg? Pou m ta wè gran nèg la, tout moun sa w pran kòb vwayaj nan men yo a remèt kòb vwayaj yo! Ey li konn telman ey lè HNL ap di m bay sa l fè mal li konn telman fòs ti fi a fè krèy.

Misye ki te regle tout afè l avèk Ashbibi, Achanel panse fim lap fè wi. Achanel di e manti, sa mwen kwè ladan vre Ashbibi pap bagay. Achanel sezi wè Ashbibi vin nan kay la wi, jou l bay la la nan kay la. Achanel tèlman sezi l paka di non, èske w konprann, s on defi w li te bay. Mwen tou sezi m sezi, e pa kwè m kwè Ashbibi pap fè l non. Paske se moun sa yo m konn sa yo fè sendomeng, ki fim yo fè sendomeng, ki ki ki ki ki sa, ou konprann, Mechanste ekou mechanste di bro se mwen menm mechanste oh mezanmi gro mechanste mezanmi ekou poul diw konsa ke bro m Bahamas wi bro m konnen w konn fè vwayaj banm yon bon kontak oh kiyès ki baw nimewo m kiyès ki fè w ekri m e fou la lè se entènèt nap fèl pwopòz nap ede atis nap sipòte atis e ou k fè mechanste disparèt. A chanel te fache anpil pou bay sa misye konn sa map di a men li la li kap tande a chanel fache pou bay mechanste a. Wi E misye fè mechanste disparèt mechanste rekrou li di bro m konnen w konn fè vwayaj bro e m Bahamas bro eske ou ka banm yon kontak ou pa reponn oh kiyès ki ba w nimewo m. Oh kiyès ki ba w nimewo m mechanste ekrou wap mande kiyès ki ba w nimewo w. Kiyès ki ba w nimewo m ou fè mechanste disparèt nan lavi nou kounye w ap vin pran pòz bon moun ou vin ba nou zen mechanste a. Oh nenpòt moun te ka pase pou mechanste ou byen wèl di mechanste Jonathan. Ou wè paj li, ou wè paj li, ou klike ou wè paj li. Li di se mwen menm ou mechanste wi. Oh nenpòt moun te ka pase pou mechanste wap vin bay ayisyen manti la. Saw di konsa si se te sou entènèt la li te fè yon pòs li te di Miami boy se mechanste kontaktem ou tap kouri reponn li sou pòs entènèt la pou poste l pou ka chache atansyon Pou yo ka wap ede moun. Nou pap ede moun an prive nap ede yo. Li te pouse mechanste. Ok why poukisa ou props ou screenshot mesaj la ou patajel. Why poukisa ou screen nou patajel pou moutre ke ou fè mechanste wont. Wi.
Nou pap ede yo an prive nap ede yo an piblik nap pran pòz bon moun nou manti. E jounen jodi si mechanste ka disparèt la se koz ou menm paske si ou te reponn li mesaj lan li te gendwa pa moute kannòt sa lal moute a poul te disparèt nan lavi nou. Map fè nou konnen ke sispann fè krèy, fè ti biznis nou. Ou menm ki bezwen achte makan an gwo, map vann nou makan an gwo pou nou fè benefis. Sispann al fè krèy, fè nèg ap filme nou. America fon poze. Si w te Sendomeng ou te konn fè krèy la, lè w rive America ou gen posiblite pou fè papye ou gen posiblite pou fè LLC ou America. Ou gen posiblite pou fè biznis ou America. Ou ka chita lakay ou fè biznis. Lè n te Sendomeng, m konnen nou ka pa ka fè biznis lan, paske Sendomeng pa gen kòb, ou konprann nou te ka fè ti krèy la Sendomeng, Se move sitiyasyon ki te konn ap fè nou fè ti krè la Ayiti. Se pwoblèm kounye a. Ameriken ou ka fè kòb, nou ka al travay. Sispann fè krè, sispann fè bouzen, sispann ret sou kont gason. Rele m nan telefòn pou nou achte douzèn maka, de douzèn maka pou nou fè kòb nou. Bann bouzen. Nou pap kite bouzen. Bouzen nan tèt nou pou lavi. Nan gèt manman nou. Depi nou bouzen m pa vle wè nou. Nèg sa di HBBA nan zòrèy li pa koupe sèlman. Li di a Chanel tout bagay. Nan pre neg gen lang konsa. Ki jouda ou pa gentan yon jouda li ye? Wi li koupe l nan bouda li dil sa li koupe l tout li koupe l nan bouch tout jan li dil sa nan tete tout jan l dil sa. Esak fè lal fè tete a poul ka fre zozo a nan fant tete l ooh epoutet sa l fè lal fè tete a yon timoun gen moun la kte ka pran timoun sa yo pou bon moun mete yo nan kay fè vakabon ap griyen dan sou yo atchewoo.
Kibò Mwen m di yo a chanel son viktim a chanel pa konplis li se madanm nèg la li tap viv ansanm avèk nèg la son ti bouzen ki antre nan relasyon an ou konprann nèg la egzije l yon seri de bagay anpil fanm te kapab fè sa pou yon fanm pat fè sa fò te gentan gon rezèv èske ou konprann Djoulie fò te gentan gon lòt nèg kap tann ou ou te gon lòt vi k tap tann ou men fi a vin